Bonjou bonswa tout moun, byenvini sou Newzady. Jodi a nou ta vle pale de rezilta de sa nou rele le fameux mur de Donald Trump e nan El Paso, bilan sa pou konnen jounen jodi a se ebyen yon kantite moun k ap travèse l, 30 mèt de hauteur e pye kase. Plizyè moun blese e moun al lopital. Sa pou konprann nan koze sa, sa n ap eseye eksplike w la, se ke lide de sa n ta rele le mur de Donald Trump, build a wall, se te pou bloke moun sa yo, guess what? Enben, plizyè nan moun sa yo, yo prefere lage kò yo atè, yo pa, anfèt, lojik yo nou pa p gen tan mouri. Yon pye n ka kase, nou ka petèt gen gwo blesi, donk yo fè ipotèz yo pa p gen tan mouri. Donk, plizyè nan moun sa yo prefere Yon mi ki gen 30 mèt de pi, yo pa pè, yo prefere lage kò yo tèt anba. Donk, rezilta sa l vin ye? Se plis travay pou, sa n ap eseye esplike w la, plis travay li ye sou pou Border Patrol yo. Se rezilta mi sa. Prezidan Donald Trump, lè l te gen komisyon sou Border Protection, lè l t ap vizite, e jisteman, e, e, Border Wall la, yon Border de 30 pye de wotè, Nou sonje sa depi nan vè lèzane 2020 yo, li t ap eksplike ke se yon veritab mi enpresiv e li reprezante sa n te te vle fè ki se bloke moun yo. Anfèt, yo te prezante l kòm yon eleman ki pral e ogmante sa n ta rele kapasite operasyonèl de Border Patrol yo k ap ede yo jisteman bloke moun yo. Men nan sa pou n konnen dezan plita, 2 zan pli ta, bilan ki soti pou vandredi ki sot pase la, se ke ki sa l ye, ilegal imigran e byen yo stil ap travèse fwontyè la all time high. Donk an klè, koze mi an pa mete ankenn fwen. Le kontrè men sa k pase, sa nou rele lokal paramedik e byen se yo ki vin gen plis travay. Yo pale prè de 229 Injury, blessure, depi Octobre 2021, e, m tap di pa gen, pa ka mouri, yo pale de cas de fatalite tou wi. Èske w konprann sa sa vle di? So gen 229 blessure, de moun ki blese, men yo pale de moun ki mouri. Migran yo, yo jisteman travèse e, e, e mur sa a, e baryè sa a, e yo tonbe 30 mèt de hauteur sou sòl la. Ok e donk se sa n ta rele rezilta rezilta de politik sa a e sa ki di la e gen NBC e ki te al vizite Border Patrol sou fwontyè la e pou yo te wè avèk DG yo rezilta dènye moun ki blese yo e yo te fè yo te e jisteman asiste a sa n ta rele yon teenage girl yon tifi ki Tèt chaj. Ajan yo ap di ki tonbe. God damn it, 2 top 30 mèt de pye wòl la. E li te pou kont li. E yo esplike ti pitit la kap batay pou li pran souf li. Li te an pèn. E paramedik ki tap jisteman prese pou al sekouri li, mete l sou pankad, mete l nan anbilans. Ti pitit fi sa a, e, donk ou ka konprann sa n ap eseye di w la. Se sa w rele se e, e, e, e sitiyasyon de dezespwa moun yo wi. Sitiyasyon de dezespwa. So, w ap mande w, e se sa pou n di, sa pou moun yo konprann. E m panse ke fòk nasyon yo ouvri je yo nan koze sa a. Yo pa p rezoud koze bagay travèse fwontyè, moun k ap anvayi yo a. Fason pou rezoud li. Se travay pou ke richès mond lan pataje. Paske pa bay tèt nou manti. Rezon moun yo se le fè ke yo pa ka viv lakay yo, mizè. Richès la konsantre yon sèl kò, sèl fason pou yo rezoud li, se envesti, ede lòt peyi yo, fè yon jefò pou ke men lakay yo kapab gen manje, lakay yo kapab gen yon minimòm de travay pou ke moun yo rete nan peyi yo. Paske otreman w ap toujou genyen koze sa. Paske sa n ap, la, jodi a n ap pale Lèzetazini. Peyi Langletè gen menm pwoblèm nan la tou wi. Peyi Langletè gen menm pwoblèm nan. E sa Langletè di l pral fè li menm, e li pral pran tout moun yo, se yon dènye tèt chaje nèt. Yon bagay, li pral voye yo Rwanda. Yon bann moun ki vin mande azil lakay li, li pral pran pwen debake yo Rwanda. Nou sonje Trump t al, t ap dèyè fè sa tou. Li pral lage moun yo voye moun yo nan yon lòt peyi kote ki gen mizè ankò pran pil moun sa yo men anfèt se yon solisyon tèt chaje ou te gen dwa pa vle bay moun yo azil wap tande yo ou pa vle bay yo azil ou dinay yo epi ou voye ou depòte yo e pa konnen ou voye yo lakay yo men ou tande yo pou wè si yo kalifye ebyen langletè menm antre nan lojik poul pran se premye fwa sa pral fèt bagay langletè a se yon bagay grav pran pil ba avyon On gwoup moun vin mande azil lakay ou, pran anpil avyon ou al debake nan yon lòt peyi. Mwen poko janm tande bagay sa. Trump tap dèyè fè yon bagay konsa tou. Donk sa nou vle di koze Builderall la e sa k pase la se ke moun yo deside chwazi eskalade. Hein? eskalade e gwo mur de 30 pye a, yo ap esplike ke nan ka ti pitit sa a, e yo fòse l pou l eskale border la e l tonbe, e li pou kont li, ou ka konprann lè l tonbe pou kont li, depi l tonbe pou kont li, yo pa ka voye l tounen, gen yon lwa ki di sa. Sa vle di, yo pale de unaccompained children, sa vle di se yon, se yon timoun ki pa akonpaye.

So ou ka konprann sa vle di, pye kase avèk men kase e pa menm bagay non lè ou gen brain injury. Lè ou gen brain injury pou sove a, ou gen de pafwa gen lè ou gen brain injury sove ou pa fasil non. Ou gen dwa sove epi ou pèdi tout bon sans ou pa itil tèt ou anyen non. Lè ou gen, ou konprann? So, son bagay tèt chaje k ap fèt la. Border Patrol El Paso Sector ki enkli bòdè ant Meksik e New Mexico, Trump administrasyon an, administrasyon Trump lan te konstwi prè de 133 miles e de sa n ta rele Border Seal like Fence, Texas e New Mexico, pou l te ranplase pòsyon an, e donk vwala, e donk ou ka konprann ke se yon sitiyasyon ekstrèmeman difisil. So, anplis de lefè ke Border Patrol yo kounye a fò yo fè fas avèk moun sa yo k ap pede tonbe bra kase pou y ap pran swen, e fò yo reponn avèk emèjènsi tou. Ok. Gen de videyo kote ke yap montre smuggler yo, kote ke yo menm yap lage 2 timoun bò kot, annik lage yo lòt bò mi an, underground. E donk vwala guys e e le bilan e de sa nou rele e borderwall de Donald Trump se yon veritab dezas e donk ankò yon fwa Le problème de l'immigration ou pap ka rezoud li dans le sens ke ou di ou an vase klo wap fèmen tèt ou. Jounen jodi a la réalité c'est ke nou se yon vilaj global et problème ki gen nan lòt peyi yo yap rive sou ou. Ou pa ka inyore yo, ou pa ka fèmen tèt ou. Ok? Il faut tenir compte, il faut investir dans ces autres pays pou améliorer conditions de vie yo. Pou pèmèt pou ke ou menm pou pa resanti mizè yo sou ou. Yap tounen vin jwenn ou. Donk vwala guys nou te vle fè yon analiz di border trump de Donald Trump. Babay tout moun!